Ou sonje dènyeman lè nou te kwaze an, ou t ap pale ansanm avèk Kali, ou sonje? Kali t ap di w pou w jere bagay lan pou li pou, Kali t ap bay bagay yo parabòl, yon ti parabòl nou pa t ka konprann. Ki ou sa? O, Mona. Wi, cheri.

Paske mwen menm ou konnen ke m te fon ti tan absan, so m pat vrèman pre nou. Men pa de retou mwen gen kèk analiz ke m ap fè, gen kèk bagay ke mwen wè, m panse ke m merite yon ti lojik, malgre m konnen ke w se granmoun vrèman gen kèk rapò ou pa ta sipoze ban mwen, men etan done ke yo konsène m, so m panse ke fòk mwen ta gen kèk bagay fòk ou ta mete klè sou yo. Ok nyès mwen pa gen pwoblèm. Mwen nan kou ou la ansanm avè w, m prè pou m tande w. Anfèt, m te bezwen konnen ki sa nou t ap pale a. Paske m pa t ka konprann e m mande l li pa vle di m tou. Pa ri, pa ri, bon m pa rale a nòmal.
Enben, e de sa m te vle pale w la egzakteman? Hum ok.
Ou met te di. Gen um, m te bezwen kom si vi m fè mizik bagay sa yo, m te al kote Calvins. M te di li kom e li kap travay bagay sa yo, li te ka ban mwen ti èd. E li te pwopoze m pou l ka ban mwen sa l ap ban mwen an, fò m fon bagay pou li an retou. E li te mande m pou m veye w pou li. What?
Veye m? Koman sa? Koman pou Calvins Neto veye m nan? Non, men avan, li pa t di m kiyès m ta pral veye a. Li te jis di m l ap ban m veye mennaj la. M te vrèman sirpri lè m wè ke se ou menm li te ban m veye. O o!
M sezi. Bon, m pa konn poukisa, men souman se paske gen dè dout sou ou.
Ou dakò?
Nòmalman, m te reflechi anpil sou sa e m pale de sa avèk kèk zanmi. Yo te di m, m oblije di wi, paske l t ap presire m anpil, di m poukisa m pa janm fè sa l di m fè a, eksetera.
Anben, ban m di yon ti mo. Kòm ou di konsa, se paske w te gen pwoblèm nan bagay mizik ki fè Calvens pa ka, ki fè Calvens di w pou w voye m pou li, l ap peye w? E m gon ti kòb la. M pa konnen. M ap ba ou l pou kal gle. But m pa ta swete w dakò ansanm avèk bagay Kazen sa. Kazen se pwoblèm. Se pwoblèm l ap ba ou. Donk m ap ba ou kòb sa. Pa okipe Kazen s k ap vin di w konsa. Pou w al chache lòt bagay. L ap ba ou kòb. Pa okipe Kazen s. W ap pran kòb sa. M pa konnen. Kòm li pa anpil. W ap pran l. Epitou w al gle sa w gen pou regle ansanm avè l. M pap ka pran kob la non mwen. Poukisa?
Bon ou nan bezwen, ou nan nesesite. Menm si m nan bezwen yo, an an. Aprè lanmò manman m, mwen remake ke gen pil aksyon k ap fèt nan fanmi an. Se pa de bagay ke, bon ok, avèk tout respè, ke mwen menm mwen kapab di ke m pa fyè de yo. Mwen remake ke ou se sèl moun nan fanmi an ki ap byen viv, ki ap byen vire. Se pa ke mwen menm m toujou ta renmen pou tout fanmi m avanse. M ta renmen wè byen pou tout fanmi m. Kidonk sa se pou m montre w ke se pa yon pwoblèm mwen gen ansanm avèk vi ke w ap mennen an. Men pwoblèm ki vin gen la se ke. Ou ap mennen vi sa, men ou pa, e kòmsi m wè ou pa ta renmen wè bonè nou menm ki se nyès ou. Paske manman m mouri, ou pran kay li, ou pran tout byen yo, ou pran tout sa ke n te posede. Men non, sa, li pa ta sipoze konsa. Li pa ta sipoze fèt konsa. Paske nòmalman nou se ti nyès ou, ou konprann, se ou pou ta pwoteje nou, se ou menm ki pou ta kòmsi vle wè byen pou nou. Men poukisa se ou menm m kapab di ki ap detwi nou paske la se detwi w ap detwi nou. Ok nyès mwen.
Kòm ou poze m kesyon, se vre m pa gen tan men m panse okazyon an favorab pou m pale ansanm avè w. Lè manman w te mouri, ou te timoun. Sa vle di gen bagay ou pa t konnen. E kòm pa janm gen yon moun ki toujou vin poze m kesyon, men jodi a m pa t dwe esplikasyon non, ni m pa t dwe pèsonn esplikasyon. Men kòm ou poze m kesyon, m ap eklèsi. Lè manman w fin mouri, se mwen menm ki te anchaje fè tout bagay, fè tout depans. Si jodi a ou wè m ap byen pase, Se gras ak sa l te fè pou manman w mwen menm m ap benefisye. Se pa vle m pa ta vle nou nou menm kòm ti nyès mwen. Dabò se ti nyès mwen m ta byen kontan jan mwen renmen Youri. Djo, Poukisa? Paske w nan bezwen, w nan nesesite, se mwen m k ap ba ou l, se pa Kalvin. Syèt m nan nesesite men li pa yon rezon pou w annik kòz avè m lefè ke m di w m eksplike w sa k pase a pou bon mwen kòm. Ou mèt pran l, se mwen menm k ap ba ou l, ou mèt pran l. Non. Ou fèm wont ansanm avèm? M pa fè w wont.
Non sa se wont ou fèm. Mwen ap ba ou yon kòb, ou nan nesesite, poukisa ou pa vle pran mwen menm? Ekout, m panse l ap mye kòm, m panse lespri m t ap bon m, toumante m paske Calvens te mande m fè sa kòm m kwaze avè w, m tou sa, m panse tout bagay li ok donk. M te kontan wè w. Ebyen, m ale m pa rete non, m pa konnen kilè n ap wè ankò. N ap wè kanmenm.
Sa ap byen fè m mal paske m ba w yon kòb ou pa vle pran l. Li pa bezwen fè w mal.

Mwen la pou m konnen. Pou sa w move konsa?
Ou te vle m move? Ou odasye papa. W ap mande m pou ki sa m move toujou. Pandan ke yon bagay ap boulvèse m. Pa vre? Sa vle di, jiska prezan, kòm si istwa sa stil nan may ou toujou?
Ou pa t vle l nan may mwen toujou. San ke w pa mande m ekskiz, depi lè nou fin pale a, ou pa rele m, ou pa tèt m. Ou panse ke m t ap panse sa mal. Yon bagay ki lojik li. Ok.
Ou vin mande yon ti padon, eskiz, bagay sa yo? Sa pa nesesè pou moman sa.
Poukisa? Ok, li m di w. Gen, m tande yon, e pa m tande nan, kòm si, daprè sa m ap suiv, m santi kòm si sa w ap fè m nan. E paske ou gon moun, nan e pa paske m, de tout fason m konnen ou gen moun paske m wè e ba y aprann mwen sa tou. Ou gen moun k ap pale avè w, m pa konn si e ti e sa k koz w ap fè ti chanjman sa yo paske sa s on bagay ki trè senp li, m bay pou sa w ap fè tout pale anpil sa avè l.
Ou ta vle di ke m gen moun k ap wè? Wi. Apre w?
M pa di w gen moun apre m, m di w gen moun k ap pale avè w. Ebyen kèm stil.

Chak mwen ansanm avè w se tèt fè mal ou ban mwen. Sa mwen se tèt fè mal m ba ou a? Youri tande m nan, m ap pale ansanm avè w tande m. Chak mwen wè ansanm avè w se tèt fè mal ou ban mwen. Avèk yon zen tout lasent jounen son Machann zen w ye? Konsa pouki e pou sa w rele m menm? Kòman se machann zen m ye a? Eske se machann zen w ye? M poko wè de kisa w vle pale.
Kòman sa?
Ou rele m, pa vre? Ou di m konsa ke Jay gen sida, pa vre? Ou di Adèl Jay gen sida. Ti va soti ti. Ou retounen avèk bagay sa ankor? Wi fòm retounen avèk.
Franchman si m konnen e pou sa ou te rele m pa tap vini. Yow ou konnen ou mechant anpil. Kòman m mechant la ki sa m fè? Jay pa gen sida. Kòman l fè pa gen sida?
Youri Jay pa gen sida. Ou ta fè tès ansanm avèl ou wèl pa gen sida? Wi yo fè tès Jay pa gen sida. Jay ou pa ka pale. Ou pa ka pale. Men Youri. Si w te gon pwoblèm ansanm avèk Jay, se pa ri pou w ap ri. Si w gon pwoblèm ansanm avèk Jay, m pa wè poukisa pou w rantre nan relasyon moun yo, pou w foure 2 pye devan, epi tou pou w bezwen kraze relasyon moun yo. Sa pa fè sans Youri. Epi kouzin ou ankò wi. Kouzin ou, ki pwoblèm Adèl gen ansanm avè w? Anyen. Ki, si w gon pwoblèm ansanm avèk Jay, jere pwoblèm ou avèk Jay. Men kouzin ou, m pa kwè pou w ta kraze relasyon moun yo pou ryen. Èske m di w ke m te rekonèt Jay avan? Non sè, ou te renmen l, men kounye a w pa renmen l.
Ki sa k chanje ki pwouve w ke m pa renmen l? Kingsley, pa bay tèt ou manti non. Pou sa w bay tèt ou manti la? Si m pa renmen w, èske kòmsi m t ap pèsiste, paske w konnen m p ap bat ou sa, m pa jennen kòmsi. M pa an mank an mank de fanm pou m met ou. Se paske m renmen w e m chwazi viv avè w ki fè m dakò rele w malgre ou fè m ap pale avè w e nou vire avè yon tou dènyèman la wè nou vire yo al ale w kite m kanpe la. Pa fè sanblan tou.
Pa fè sanblan. Gade m di w.
Ou wè e gason m ye so m konn gason tou. Ou s on bèl ti fanm. On bèl bèl ti fanm. E relasyon nou an m panse l still ap mache byen. But gason. E konsa yo ye. Wap jwenn lè w bèl yon pakèt gason ki ret la nan kò w, stil ap ba w ap ba w pawòl bagay sa yo. Èske w panse daprè ou yo bezwen w vre? Lè w jwenn tout nèg sa yo kole la nan bouda w. Hey!
Nou sa stil nèg, lè w nèg ou nève. Tande m di w, ou wè. Sa w tande menm? Tout gason k ret la nan kò yo, yon sèl bagay yo bezwen. Menm yo menm nan ankò ki tout, de tout fason m konn se yon baz yo ye. Menm yo menm nan ki kole la nan kò w la ankò, yo menm ki pral chita, ki pral chita ansanm, pale de ou, ki pral di w bouzen. Cheri, silvouplè paske se yon atis li ye, m pa di m koni pase sa non, men m pa vle lè m ap pase yon kote pou moun ap ri m. Jere sa. Kingsley, ok, ok, ok, m tande tout sa w di m nan. Men, ou tande yon bagay dwòl de mwen menm? M wè w ap vin ouvè je w sou mwen, w ap vin vin plis lizite w la. Ou tande yon bagay de mwen? Rive dwat sou lig nan.

Se nan bouch
ou m tande. Mwen, m te rankontre ansanm avèk Jay. Se mwen ki te di Jay pou l vin lakay mwen. Se mwen ki te di l. Tande, m ap pale nou wi. M ap pale.
Tande sa m ap di w la. Se mwen ki te di Jay pou l vin lakay la. Paske m pa ka, li pa ka renmen ansanm avèk yon jèn fi lakay mwen. Pou l pa vin lakay mwen.

M konnen li. E jalou m ap fè pou ou. M pa vle pèdi ou, ou konn sa.
M pa vle pèdi w tou non. Mwen gen sa m ap fè tou. A e pa vre, se pa anyen, se mansonj. Ou panse m t ap twonpe w, ou panse ke m t ap okipe yo. Ou wè m yon moun konsa?

Ki enterè w genyen Ki enterè w genyen pou w te antre nan relasyon Jay avèk Alou? Tara, banm diw yon ti koze.
Alou se kouzin ou li.
Poukisa e pa Alou k rele m e ou menm ki toujou ap rele m? Youri, ou konn sa k pase? Kòm m te di w sa ankò, m te di w sa, m ap redi w sa ankò. Pa rantre nan relasyon moun yo tande. Kite moun yo fè vi yo. Kite moun yo fè vi yo. Pa rantre nan relasyon moun yo. Men vre. An yo pa gen pou fè?
Alou pa t toutan vent pou ou? Bon ou te met al fel kounya? Saw saw chita ap fe la? Youri, ou wè m pa vle, m pa vle al mete w nan pwoblèm ansanm avèk tonton m. E w konnen si tonton m konn bagay sa, tonton m ap nan kont ansanm avè w. M pa vle, m pa vle rive la Youri. Youri kite moun yo fè vi yo.

Sonje sa make sa Make sa tande relasyon sa ap kraze m Youri diw sa cheri
Youri tèlman bat kòl vire tounen vire tounen JJJJJ Bon kisal genyen eske Bon m pap pale nan bagay sa ankò paske bagay sa e tèt fè mal lap ban mwen tout la sent jounen son zen zen zen. Konsa yo ri ye menm? An kòman w rele w a ou konn ou sanwont menn pèmèt mwen di w sa ou sanwont anpil baz. Sa fè w sanwont? Sa fè m sanwont. M konn sa k ap pase a wi. Ki sa k ap pase? M konnen w pale ak manman m jan w vle. Ou fè sa w vle, lè w vle, kote w vle, jan w vle. Ou sanwont baz. E mwen k toujou pi pa bon nan sa. Non baz mwen fè w konn sa w sanwont Deborah. M pran poto w. M pa gen pwoblèm sou pwen kote m nan, men tou senpleman sanwont mwen an pa vizib, li envizib, li pa parèt. Bon se nèg yo, si manman nou fè tout sakrifis sa, nou pa gen papa, l ap fè tout, ou pa, yow ou pa rekonesan menm, ou engra menn. M pa engra.
Bon tout la se toule mwen menm k ap pran tò. A, se nòmal pou m pran tò. Di m depi kilè manman m di w yon bagay,

Tifi a soti poul mankem dega akoz relasyon Jay ansanm avèk Aby franchman genlè tifi sa renmen renmen Jay wi pou janl lap pwale
pitit premye plan mte fè al pa mache
lèm te di Jay gen sida li pa mache yo kwè. Tifi a rele m talè e kounya m sot lakay li wi epi wè m tou pase kote w la ou menm nan. Kèk vye tès yal fè nonm nan fè wi ki fè plan an pa mache a. Franchman m pa konn sa pou m fè e sa fè m te di konsa ann degaje nou pou n wè ki sa n ka fè. Si plan sa pa mache si plan sa pa mache n ap van yon moun sedwi l. Kiyès ki moun ankò nou ou panse nou te ka van.
E pa m la oo gade m byen pou wè non. Gade m pou wè oo voye m sedwi l baz.

Fò relasyon an kraze epi mwen menm pou m rekipere Jay. Ou konnen e sa m vle. Sa vle di wè premye plan m fè a li gentan pa mache, make sure ke plan sa ou pral fè a fò l mache pou relasyon an kraze. Kòman l pa mache a de mwen k di w l ap mache. Wè bon m ap mete yon pi bèl, yon pi bèl bout jupe pitit. An depi m di w m ap sedui l, m ap sedui l. Sa m pi pral renmen Jay non m di w. Sa m pral renmen an e bon misyon m ap fè nan misyon kon nan bagay renmen m bay nan bagay renmen la depi m ap sedui l m ap annik sedui l epi n ap tou di l men a ki lòt fanm Jay ap twonpe l epi l ap kite Jay epi Jay ap tounen kot sa w pa ka konprann nan Franchman Farouk gon pwoblèm Farouk gon pwoblèm wi bagay a dou pa fè nan men l li rele m lakay la kareman m ap regle afè m li rele m panse son bagay li gen m panse son bagay seryez manzè ap di m epi e de bay relasyon Jay wi. M cheri m tou ret nan figil m tou ret nan figil m dil konsa relasyon sa gen poul kraze m wè lap fè figi ou pat dwe dil sa non cheri.
Sè
Sa w manke touye tèt mwen e m renmen fanm nan fòm pran yon desizyon